Salut, byenveni sou chanèl Derlotube lan. Mwen vin prezante ou tout teknik ke m te anplwaye pou m te kapab anrejistre 1000 abòne a epi 4000 è de vizyonaj piblik ke Youtube mande a. Pa ezite bay videyo a yon like si ke ou te renmen l, pataje videyo a tout kote pou tout zanmi kapab jwenn enfòmasyon sa yo. N ap tounen apre poz lan pou tout detay. Chak moun ki vle itilize YouTube pou yo fè lajan, eben eh gen yon kondisyon. Premye kondisyon an se 1000 abone epi 4000 è de vizyonaj piblik. Si tout fwa 12 mwa ta pase ou pa ta gen tan fè 1000 abone epi 4000 è de vizyonaj lan, eben li pa pwoblèm ditou. YouTube li menm, la pral konsidere 12 dènye mwa yo pou ou nòmalman. Ou pap retounen a zewo. Fòk nou retire dout sa nan tèt nou, depi nou pa gentan fè 1000 abòne epi 4000 è de vizyonaj pi gran nan 12 mwa, ebyen sa pa pwoblèm ditou. Se 12 dènye mwa yo YouTube pral kontwole pou ou epi pou kapab monetize chanèl ou. Premye teknik ke m te anplwaye pou m te kapab fè 1000 abòne an nan yon ti tan, se ke mwen te sakrifye tout mwen menm. Sa vle di kisa? Nan kreye videyo, poste videyo, pataje videyo e fè moun konnen chanèl mwen an. Fè moun konnen ke chanèl mwen an sou platfòm lan, kisa ke mwen ofri sou li. Men, meyè fason ke m te fè, se ke mwen te toujou ale nan live. Sa vle di, Ale nan live YouTube yo ou toujou jwenn de moun ki vle fè echanj abòne. Kòman echanj abòne a fèt lè ou ap patisipe nan yon live sou YouTube? Ebyen, lè rive nan live lan, ou toujou jwenn de moun ki vle fè echanj abòne. E lè sa ou gen pou devwa pou reponn yo wi ke mwen vle fè echanj abòne. Lap reponn ou an nou fèl. Lè sa ou prale sou ba de rechèch YouTube lan, wap ekri non chanèl moun nan san erè epi wap jwenn Non chanèl la. Lè ou fin jwenn li, ou ap gade yon videyo pandan yon ti tan, yon videyo de 3 minit, epi ou ap abòne ansanm avèk li. Epi, ou ap retounen nan live lan ankò. Ou ap di, zanmi, mwen fè l avè ou wi, pase remèt mwen. Epi moun sa gen pou devwa pou l fè menm bagay ansanm avèk ou. E lè l fini, Lap retounen nan live la ankò lap diw verifye mwen remèt ou abòne. E lè sa ou menm ou gen pou devwa pou al verifye si tout abòne ou yo nòmal. E sak fè mwen toujou ankouraje tout moun toujou kreye yon non pou chanèl nou, yon non ki kapab komèsyalize pi fasil. Se pa yon non tankou Optimis, CKLP TV News, John TV News, Rap Kreyòl. Lè sa nap nan anpil difikilte. Pou nou jwenn moun abòne avèk nou paske non chanèl nou an paka komèsyalize byen fasil. Men toujou dè non tankou Derlotoub, Omprods etc. Lè sa nap jwenn plis moun konnen chanèl nou an pi vit. Lòt teknik kem te anplwaye poum te kapab fè mil abòne an yon ti tan, nou konnen ke gen anpil moun ki pa renmen sipòte moun sou youtube. Yo pap gade videyow, e yo pap abòne avèw non plis lè mwen kontre avèk jan de moun sa yo mwen di zanmi potem telefòn ou an e mwen gentan ale sou ba de rechèch youtube lan mwen ekri non chanèl mwen an byen rapid epim gade yon video pandan yon minit oubyen 2 minit epi mwen abòne ansanm avèk li san ke moun sa pa konnen ebyen se konsa kem te vin reyalize abònem yo ap moute de jou an jou. Si ke ou enterese fè yon aksyon konsa, fòk ou trè trè veyatif, paske gen anpil moun, depi yo konnen se aksyon konsa wap fè avèk telefòn yo, ebyen yo ka fè gwo bri ansanm avèk ou, e yo ka menm kraze telefòn nan sou responsabilite ou. Fòk nou trè trè veyatif lè nap fè jan de aksyon sa yo. Aprè ou fin genyen 1000 abòne an, YouTube ap voye yon imèl ba ou aprè yon ti tan kote l ap felisite w e an menm tan li pral aktive yon opsyon sou chanèl ou an kote ke pou al fè live. Kisa sa vle di fè live? Fè live se meyè fason pou kapab anrejistre 4000 è de vizyonaj piblik ke ou tout mande a Ki egal avèk 240 mil minit la nan yon ti tan. Eksplikasyon. Lè wap fè yon live sou youtube oubyen yon redifizyon an dirèk, li toujou trè trè enpòtan pou fè lòt zanmi vin sipòtew nan live lan. Lòt zanmi ki abòne ansanm avèk ou. E mande yo pou yo pataje live lan pou lòt moun kapab monte. Paske. Lè ke ou fè 5 heures de tan ap fè yon live sou youtube pou tèt paw youtube ba ou 5 heures de tan e si ke ou te gen 10 lòt zanmi ki te pase yn heure de tan anba live lan ebyen youtube ba ou yn heure de tan pou chak lòt zanmi sa yo an total ou vin genyen 15 heures de tan ki anrejistre nan youtube. Fè 1000 abòne e answit 4000 è ki evalye avèk 240 mil minit se pa yon mirak, se pa yon bon maten ou leve wap jwenn yo aktive. Sa vle di, fòk chèn YouTube ou a toujou gen bon jan aktivite sou li. Fè live epi poste de videyo atratik, de kalite e orijinal. Lè ou poste yon videyo 10 minit, 100 moun gade l jis nan fen, ebyen ou gentan genyen 1000 minit ki anrejistre sou chanèl ou, ki evalye avèk 16 è de tan. Toujou sonje, pa fè konspilasyon avèk videyo moun pou mete sou chanèl ou menm jan m wè anpil lòt moun ap fè. Pa itilize mizik moun pou mete nan ba videyo w pou w pa pran nan dwa dotè. Paske, ou kapab fin fè 4 mil è de vizyonaj lan avèk. 1000 abòne an ou paka monetize lè wal fè demand monetizasyon an YouTube ap refize ou nòmalman paske chèn ou an pa respekte tout lwa li yo se sak fè li toujou pi enpòtan pouw toujou ap fè rechèch sou YouTube kisa YouTube vle kisa YouTube pa dakò pou kapab arive fè siksè avèk chèn YouTube ou. Ou toujou sou chanèl Derloutube lan kap enfòmew kijan ke ou kapab fèk siksè avèk chèn youtube ou pa bliye bay video a yon like e ou menm ki apèn dekouvri chanèlz la pa bliye abòne e lèw fin abòne aktive bouton notifikasyon an wap metel sou tout sou ti bouton anlè ti klòch anlè yon fason ke pou ka premye moun ki resevwa yon mesaj de youtube chak fwa ke nou poste yon video sou chanèl sa paske mond lan li menm li nan de pla men Derloutube. Lòt meyè teknik ou kapab anplwaye pou anrejistre 4000 è vizyonaj piblik ki ou tout mande a menm jan avèm nan yon ti kras tan si ou li playlist. Dayè kisa ki playlist la? Playlist lan se yon se yon bwat se tout videyo ki ou genyen sou chanèl youtube ou an. Live. Avèk tout lòt video ke ou upload yo, ou pran yo ou kreye yon bwat. Bwat sa rele playlist, alò m di bwat pou kapab plis konprann. Lè ke ou fin kreye bwat sa, ebyen ou bal yon non. Ebyen ou pran yon lòt aparèy, tankou laptop, lòt telefòn oubyen yon tablèt, Ebyen ou ale sou youtube ou chèche non chanèl ou a lèw fin jwenn non chanèl ou an ou fin jwenn li epiw ale nan playlist chanèl ou a epi sa ke ou te kreye sou chanèl ou an ebyen sou lòt aparèy la wap jwenn li lè sa wap play li lè sa video yo gen pou yo pase youn aprè lòt yap jwe otomatikman ou pa bezwen touche l ankò menm depi ou fin play premye an ebyen mèt te gen 100 mil lòt video tout ap jwe otomatikman yap pase len apre lòt a mwen ke telefòn ou ta dechaj ebyen lè sa nan demen maten sa depan de kantite dire video yo ye ebyen ou espere